Pou moun ki gen tps jodi a, e ki gen tps m ta ka di kòm sèl stati nan moman sa a, e an jeneral opsyon yo divize an 3. Poukisa m di an jeneral, mwen pral vini talè pou m resplike ke lè m fin bay opsyon yo, mwen pral prezante challenge ki genyen patikilyèman pou Ayisyen nan kontèks politik ke nou ap viv jodi a ki konplike sa yon Ayisyen kapab fè lòske w gen tps ki ap fini. M ap ale nan sa ke nou tout konnen pi pi plis la. Nou gen twa kalite opsyon oubyen an angle nou rele relief ke yon moun genyen lè ou gen yon ti pyès ki ap fini. Premye a se sa k baze sou baz sou fanmi, family based applications. Nou konnen yo deja ki se prensipalman lòske moun sa gen madanm ni oubyen mari li ki son ameriken e ki kapab aplike pou li. Poukisa nou pale de madanm oubyen mari um avan se paske tou senpleman genyen bagay ke yo padone yon moun um espesyalman siw te prezan nan peyi a pandan yon tan kote ou pat gen stati legal siw marye ak yon moun ki sitwayen ameriken then yo padone sa oubyen si w gen yon pitit ki gen plis ke 21 an ki sitwayen ameriken then yo padone lefèt ke w te travay san otorizasyon oubyen ou te prezan nan peyi a san otorizasyon. La vérité c'est que on moun ki ayisyen ki te prezan o Zeta Zuni pandan peryòd tps yo, sitou premye dezinyasyon an, gen anpil chans ke gon moman kote ke w pat gen stati. Gen moun ki pa gen sa men an gran pati nan yo kote ke yo pat gen stati sa vle di ke li vin bay pos li vin limite ki ki kalite moun ki kapab aplike pou rezidans pou moun sa. Dezyèmman, toujou nan fanmi. Genyen posibilite pou ke pou moun ki pat janm te gon lè on lè kote yo pat te pèdi stati legal yo Ozetazini, pou ke menm paran yo kapab aplike pou yo. Men pou paran an aplike pou yo, fòk yo son aplikasyon ki te fèt depi lontan, paske chak aplikasyon gon tan datant ki diferan. Anm gen nan aplikasyon sa yo ki pran 7 an, 8 an, gen nan yo ki rive jiska 15 an menm, anm lè son petisyon ke on sè, on frè fè pou yon sè oubyen on frè. Ki fè ke opsyon sa yo se de moun ki te deja genyen aplikasyon ki te sou sistèm nan depi lontan, ki kapab jodi a rive nan lè pou ke li ajiste stati a, then li kapab aplike pou rezidans sa. Ki sa, pou m konkli sou kesyon fanmi an, mwen kwè se yon moun ki gen yon opsyon kèlkonk ki baze sou fanmi, swa se ki pa nesesèman baze sou mari oubyen madanm, men sou gwo opsyon ki baze sou fanmi, mwen fòteman konseye w analize l avèk yon avoka, byenke teknikalite yo ap klè depi nan premye entek la, paske n ap pral gade èske ou te janm te ilegal, èske ou te janm travay san otorizasyon avan ke nou konnen èske n kapab avanse sou plan fanmi. Dezyèm opsyon an, etandone ke n ap fè sa nan kontèks chanm komès, se anplwa. Yon biznis kapab sponsorize yon moun pou l vin gen rezidans Ozetazini, yonn nan challenge ki gen nan sa se ke pou biznis lan fè sa, fòk ke moun sa a te gen stati legal depi lè l te antre a, li pa t janm te pèdi stati legal sa a pandan plis ke 180 jou lòske li ap resevwa stati a. nan men yon biznis. Genyen kalite pwofesyonèl, gen plizyè kategori nan kesyon Employment Base yo, sa vle di viza ki baze sou travay, gen premye kategori, dezyèm kategori, twazyèm kategori. Yonn nan kategori ki pi popilè la, se twazyèm kategori a, paske li pa nesesèman mande yon nivo detid, men li plis mande yon kapasite, yon skills, jan yo di sa an anglè, ki pèmèt ke biznis lan kapab fè sa. Pou biznis lan fè sa, fò ke li gon sètifikasyon nan men leta ke se depatman travay an department of labor ki ba lil a travè yon pwosès ki rele labor certification epi lèl fin fè sa kounye lal kapab fè petisyon pou bay moun nan travay epi twazyèmman se opsyon imanitè yo nan opsyon imanitè yo gen azil ke tout moun konnen deja men sa ke nap mansyone sou azil se de bagay premyèman Jodi a yo mete yon poz sou tout desizyon ki sou azil, men yo pa mete poz sou resevwa aplikasyon ak bay resu pou azil. Sa vle di yon moun kapab toujou aplike pou azil, y ap bay resu e y ap menm menm yon moun ke yo bay anpwent. Emm mentnan emm answit apre 180 jou moun sa ap kalifye pou l gen kat travay sou baz azil la. Gen eksepsyon ki pèmèt yon moun aplike pou azil menm odela de 1 an, byenke larèg vle ke se avan 1 an ke ou fè yon aplikasyon pou azil. Sepandan, jodi a m envite moun a la pridans sou kesyon azil la, se paske yo jisteman konnen ke anpil moun aplike pou azil la inikman kòm yon dènye sekou. Sa vle di yo fè anpil aksyon pou yo anile azil yo rapid, oubyen pou yo itilize azil la pou yo gen adrès moun nan, pou yo mete l sou depòtasyon rapid, oubyen pou yo fè lòt kalite enfòsment kont moun sa a. Sa vle di, menm si azil la rete pou anpil moun, yon opsyon ki petèt dènye resò la, men li rete yon bagay pou moun toujou pran avèk pridans, paske pou aplike pou azil gen kritè ki la pou sa, ke m p ap rete sou li, men yon moun pa ka senpleman aplike pou azil paske ou vle aplike pou azil oubyen paske ou imajine yon bagay ki pa t egziste, sa kapab poze yon bon pwoblèm paske yon azil ki frivòl, sa vle di ki gen manti ladan l, li vini avèk pi gwo pèn ki gen nan imigrasyon. se an permanent bar, sa vle di pou jiskaske moun sa mouri, li pap janm gen aksè a okenn lòt benefis imigrasyon ankò, pa menm yon kat travay. Aplikasyon ke yon Ayisyen kapab fè jodi a pou pwoteje tèt li pa rapò a tps kap fini, li pral tonbe anba poz ke uscis genyen an. Ok, sa vle di pa egzanp mwen gen kliyan ki di ke m ta renmen tranzisyone fòm tps to yon student visa, right? Se vre, li te kapab posib. Mwen menm wè lèt ke uscis voye bay Venezyelyen atravè lòt avoka kote ke yo te gentan yo menm kòm si pyès pa yo te fini lontan, yo te gentan ap eseye ale nan F-1, uscis voye di yo ke l ap deny li paske peyi ou a fè pati de restriksyon total la. Donk, konsèy ke mwen ba yo, se yon moun ki apli, ki kalifye pou yon bagay, se pou aplike pou li, menm si yo di ke yo pap travay sou li pou kounye an. Si w kalifye pou Adjustment of Status, se pou aplike pou li. Si w panse w kalifye pou tps oubyen w eli, ou a, ou kalifye pou azil, oubyen w elijib pou azil, se pou aplike pou li. Nenpòt lòt benefis imigrasyon ou genyen pou aplike pou li, ou bezwen analize l avèk avoka w e aplike pou li, Mentnan le rès ap nan men administrasyon paske nan avi pa mwen sa ap ede tou nan challenge ke a ki va fèt nan tribinal pou montre ke gouvènman an pa kapab kenbe pou lontan oubyen pandan yon man yon tan endefini yon kantite aplikasyon pou benefis ke moun fè ke yo di ke yo pap travay sou li pou rezon ke Dènye desizyon kou dapèl Washington DC a fò nou fon ti bak. E bak la kisa l ye se ke 2 fevriye 2026 jij Ana Reyes pran yon enjonksyon. E nou diskite de sa deja, enjonksyon an se kote li di ke li pa pèmèt ke gouvènman an mete fen a tps la dan limedya pandan ke l ap travay sou dosye a. Sa vle di ke enjonksyon an se pa t yon desizyon final li ye, se yon desizyon konsèvatwa kote ke jij la di ke mwen pa ka kite e gouvènman an kòmanse depòte moun yo pandan ke m ap travay sou dosye a paske moun yo si yo depòte yo y ap sibi yon prejidis ireparab. Lè sa rive. Gouvènman an ale nan Kou Dapèl Washington, DC. Kou Dapèl konfime enjonksyon an epi gouvènman an monte nan Kou Siprèm nan. M pa bezwen rantre nan detay paske te gen yon ti ale vini nan Kou Siprèm nan. Kou Siprèm nan ki sa l fè? Li bay desizyon li le 25 jen ki sot pase la a kote ke Li kase 2 nan rekèt yo, li rejte pito 2 nan rekèt yo, men li di ke rekèt ki gen pou wè avèk konstitisyon an e li resevab nan tribinal yo, donk li di ke rekèt sa a la pral voye l desann bay jij Reyes men li pap fè sa a anvan le 27. Lè Kou Siprèm nan pran desizyon sa a, te gen deba Nan milye legal yo Ozetazini, gen moun ki di ke eske desizyon tps la tou kase enjonksyon jij Reyes la. Paske dans une très large mesure, menm moun ki enplike nan litij la, yo gen des moments de flou paske se premyè fwa ke yo gen yon litij de cette nature. Donk lè jij Kou Siprèm nan fin pran desizyon an, pandan premye jou a tout moun ap di eske Kou Siprèm nan, n ap wè ke près amerikèn nan di ke tps fini, Men mwen menm te toujou di ke se nete pa le ka paske yo pat menm li desizyon an. Donk ki sa k rive lè apre yon jou tout moun vin reyalize ke an reyalite kou siprèm nan desizyon ke l pran an li kenbe litij la vivan an s ki a trè a klem e konstitisyonèl la donk li pa leve enjonksyon ke jij Reyes te bay la. Donk, ki sa ki vin rive? Lè gouvènman an wè sa, gouvènman an retounen nan Kou Siprèm nan, apre le 25, li di Kou Siprèm nan, m ap mande pou nou ba l yon desizyon kote nou nou leve enjonksyon jij Reyes la, pandan ke n ap fè tan pou nou retounen dosye a bay jij Reyes. e Kou Siprèm nan te refize fè sa, li rejte demann gouvènman an. Lè Kou Siprèm nan rejte demann gouvènman an le 30 jen, gouvènman an ale nan Kou Dapèl Washington, DC. kote ke li di Kou Dapèl la ke, a la limyè de desizyon Kou Siprèm nan, Mwen mande ke nou leve enjonksyon an. An dotre tèm, kisa gouvènman an te mande Kou Siprèm nan pou fè? Se pèmèt ke li kòmanse ka depòte moun yo, menm si litij la ap kontinye. Dayè, gouvènman an e Jij Reyès te bay delè 10 jiyè pou ni gouvènman an ni ekip legal tps la pou yo bay yon joint status report, an reyalite pou yo di pozisyon yo apre kesyon tps la, gouvènman an te pwopoze 2 kalandriye, tou 2 kalandriye yo se ke tout dokiman ta dwe nan tribinal la le 6 novanm. Sa vle di ke gouvènman an konnen ke litij sa a li pral kontinye nan tribinal yo. Donk la grande question c'est quoi? Se te Eske pandan ke litij sa ap kontinye omwen jisko 6 novanm 2026, gouvènman an kapab depòte moun, kòmanse depòte moun tps o o e okèlka t ap gen de moun k ap gentan depòte epi le 6 novanm, apre le 6 novanm gon desizyon favorab ki ta ka soti epi moun ki depòte, depòte nèt. Donk e. Se kesyon sa ke kou si tribinal kou dapèl DC a reponn la a lè gouvènman an t al kote l pou di ke li mande ke kou siprèm nan leve kou dapèl la leve enjonksyon an kou dapèl la di ke non li pap leve enjonksyon an paske gouvènman an pa satisfè e chaj ke l te genyen fardo ke l te genyen pou pwouve ke Li nesesè pou ke li leve enjonksyon an epi gouvènman an di e kou dapèl la di ke e dosye a ap retounen bay jij Reyes le 27 e a se moman la na konnen sa ka fèt. Mentnan kisa sa vin bay? Sa pa di ke kou Kat travay yo, yo pral ba yo yon ekstansyon jisko 27. Maten an la m espere ke pral gon ekstansyon, men ekstansyon an ka ale o dela di 27, paske e jij Reyes pral gen dosye a lè kou siprèm nan voye l bay jij Reyes le 27, men e se pa le 27 ke jij Reyes oblije menm jou a pwononse l sou dosye a, donk m panse ke se trè posib

E otomatikman enjonksyon an leve, pa gen moun ki konnen. Se moman, se peryòd de flou a, se flou a sa. Flou a se ki sa k pral pase. Eske 1, Yn fwa jij Reyes resevwa dosye a de Kou Siprèm nan, enjonksyon an tou leve? Se gon dout sou li. Eske 2, lè Jij Reyes e resevwa dosye a de Kou Siprèm nan, l ap leve enjonksyon an? Pa gen moun ki konnen. 3, eske Jij Reyes, etan done ke ekip legal Ti Pyès la fè Jij Reyes konnen ke l ap reflechi pou wè eske l ap amande e klèm konstitisyonèl ke l genyen an, èske Jij Reyes ap baze l sou sa pou di ke yo jistifye ke enjonksyon an rete an plas? Nou pa konnen non pli. Donk, se li, li, nou pral blije tann premyèman maten an pou nou wè ki sa gouvènman ap fè, èske l ap bay e ekstansyon an e ki longè ekstansyon an ap ye. M panse ke gen anpil chans ke ekstansyon an rive omwen jisko 30. Se, sa se e.

au plus tard le 6 novanb. Donk se yon jij pa rapò a nouvo eleman dosye a ki pral gen pou l reflechi, pou l deside, pou l statye aprè 6 novanb 2026. Se sa? Jij Reyes, Absoliman. Absoliman. Dosye a pral nan men l pandan pandan tout peryòd sa a. Mentnan sa k pral enpòtan se ke se kisa ekip legal tps la pral fè paske m konnen ke tout semèn sa se reyinyon apre reyinyon e si yo di jij la an atandan ke nou vini avèk vèsyon amande e rekou an konstitisyonalite ke nou genyen an e rekou sou konstitisyonalite ke nou genyen an e nou mande w pou ka kenbe mentni enjonksyon an, èske se sa ke ekip la pral mande jij Reyes? Nou pa konnen kisa l pral ye mentnan oubyen èske tou ou ka rive nan pozisyon kote ke e jij Reyes e moun yo fon rekou kote ke yo chanje l konplètman paske sa nou gen la a se sou equal protection clause la ke li ye paske yo di ke se diskriminasyon Eske yo pral chanje l kote ke yo pral di ke kounye a n ap fè yon rekou sou due process, vyolasyon due process ki tou nan konstitisyon an e a se moman la si jij Reyes jije ke Son klèm ki gen plis chans pou l reyisi paske enjonksyon an Ozetazini gen plizyè kondisyon reyini ki pou reyini pou yo ba w yon enjonksyon. De nan yo ki pi enpòtan an, se ke premyèman, si yo pa ba w enjonksyon an, w ap sibi yon yon prejidis ireparab. Dezyèm kondisyon an ki pi difisil, se ke lè jij la wè dosye. li panse ke se an favè w pou pral pran yon desizyon. Donk, avèk desizyon Kou Siprèm nan, dezyèm kondisyon sa a pa reyini, paske Kou Siprèm nan di ke li panse ke klem konstitisyonèl la ki genyen la a, li pa solid, e se espre yo fè pou yo mete ekip la nan movèz pozisyon. E a se moman la, si yo vin avèk yon lòt claim ki baze sou due process oubyen yon lòt claim konstitisyonèl, a se moman la, e Jij Reyes ap gen opòtinite pou l di ke e au regard de amandman e e rekèt ki fèt la sou baz konstitisyon an, mwen soti yon lòt e e a enjonksyon. Mwen konprann.
Mentnan, an 2 minit, an 3 minit de preferans, Mèt Julien, mennen nou non nan desizyon ke Sena, antouka ke Repibliken o nivo di Sena avèk Misye Smith de Missouri ki fè yon sòti la ki endike ke tps la li pwovizwa e Etazini pa ka akeyi tou lè migran de la planèt. Donk li te trè klè nan liy sa, se pou sa li te rejte. tèks la, pwopozisyon an. Mentnan, èske genyen dotre opsyon o nivo de repiblik, de demokrat yo pa rapò a tèks la? Oubyen, kòm nou nan yon peryòd, m ta ka di, de bidjè, èske gen posiblite de negosyasyon politik? Mennen n sou aspè sa a, epi sou dènye pwen nou anvi gen kòmantè ou, konsèy a Ayisyen ki nan moman sa a gen pou yo mete afè yo an òd pou si yo menm y ap chwazi opsyon ki se ot ke rete Ozetazini. Ba nou yon ti bèt nan sa an de twa minit avan nou remèsye w ankò yon fwa pou imans disponibilite w, Mèt Joseph. Sa k pase nan Sena a se jis yon egzèsis fitil ke l ye. Li pap rive kenn kote. E m te toujou di sa, m pa ta renmen moun mete espwa sou sa pou plizyè rezon. Premyèman, kontrèman a Chanm dè Depite a, nan Sena ou pa gen

Ou gen anpil repibliken nan sena a ki vle pozisyone yo a la prezidans, plizyè omwen ki vle pozisyone yo a la prezidans, e nan kontèks ke nou ye la jodi la a, pou ke yo pozisyone yo a la prezidans, fòk yo montre ke yo tough nan imigrasyon. Donk, e yon nèg tankou Rick Scott pa egzanp ki genyen E ayisyen nan dis nan kote l soti a ki se Florid misye pap janm pran pozisyon paske premyèman li pa vle alyene e elektora ayisyen an misye son nèg ki nan diskisyon avèk nou menm nan kominote a toutan e misye pa misye ap ba w de pwomès anlè men misye pa vle alyene kominote a. E an menm tan tou, msye pa vle alyene baz MAGA a pou l ta ba w yon vòt favorab. Se sa k fè yo pran yon nèg nan Missouri ki pa gen anyen pou l pèdi nan imigrasyon, yo fè ke se msye k bloke bagay la, a se moman la msye pwoteje, pwoteje e lòt repibliken tankou Rick Scott yo paske yonn nan objektif bagay mennen l nan sena pou vot la, se pa te se pa te ke yo panse ke li ta pral reyisi, se te pou fòse repibliken yo go on on the record pou ke ou ekspoze yo politikman, pou afebli yo politikman, e repibliken yo vin avèk estrateji sa a kote yo chèche yon nèg ki pa gen anyen pou wè vreman avèk imigrasyon,

Bon, mwen m panse ke fò moun yo konnen kisa yo gen kòm opsyon. E gen moun ki pral gen opsyon se lè ti pyès la fini. Pa egzanp, moun ki la plis de dizan, ki gen yon pitit, yon paran oubyen yon epou, epouz ki rezidan oubyen ameriken, ki gen plis de dizan, lè sa lè yo voye yo nan tribinal yo pral kapab fè cancellation of removal. Ou gen moun tou ki gen timoun ki gen pwoblèm, ki timoun anbazaj, timoun ki gen pwoblèm sante, moun sa yo ka. fè deferred action men ou gen de moun tou malerezman si tps la rive fini ki pap gen opsyon e moun sa yo fòk yo pran dispozisyon pou yo pwoteje non sèlman pitit yo si yo gen pitit pou yo pwoteje e byen ke yo gen ozetazini tou donk moun sa yo fò yo tcheke non sèlman avoka imigrasyon men fò yo tcheke avoka ki la nan dwa de siksesyon e tout e estate planning pou ke yo pran de desizyon e saj. Donk m di moun yo ke pandan ke w ap swete ke se le mye ki pral rive, fò w prepare w o pi, paske nou nan yon klima e politik trè difisil Ozetazini avèk yon administrasyon ki non sèlman administrasyon an deja e nan ekstrèm dwat, men genyen yon ekstrèm dwat ki plis a dwat ke administrasyon an ki ap ba l presyon, menm lè administrasyon an E soti done ki di men konbyen moun yo depòte, ekstrèm dwat la fè de Freedom of Information Act request kote ke yo fè de demand e ke lalwa garanti yo pou gouvènman an pwouve konbyen moun yo depòte. Sa vle di ke gouvènman an anba presyon de yon seri de sektè ki konn finanse. politisyen repibliken yo donk an plis de kòmsi movèz fwa ine de gouvènman an li genyen presyon sa adisyonèl kap vini nan sektè ki bokou pli radikal. Ce qui n'est pas rien An 10 segond banm presizyon sa si yon moun gen tps epi ann di nan ipotèz ke yo ta di bon tps fini tout moun rantre lakay yo si yo gen fanmi yo ki gen rezidans epi yo gen fanmi yo, pitit oubyen mari ki ameriken, an nou ale pou moun ki gen moun etazini ki gen rezidans, sal ka fè, sa moun nan ka fè pou li?
Nan sa nou ye la a, sèl moun ki vreman ka sove yon moun jodi a la a, e nan dènyè minit ke nou ye la a, Se yon moun ki son pitit yon US citizen ki poko gen 21 an. Sa vle di ke ou son pitit yon US citizen men ou poko gen 21 an. US citizen sa ka sove w la a. Ou se mari, madanm yon US citizen e li kapab sove w tou. Ou byen ou se paran yon US citizen li kapab sove w. Men nan sa nou ye la nan dènyè minit la a, menm yon moun ki pitit US citizen, E si w gen pli de 21 an, US Citizen sa pap gentan sove w nan sa nou ye la.
E donk, si w gen plis ke 21 an, yon timoun ki gen 21 an an prensip te ka petisyone pou green card pou paran l, se pa sa? Absoliman.
Sa m ap esplike w se ke yon timoun ki gen 21 an ki US Citizen li ka petisyone pou paran l, men yon paran ki gen yon timoun Yon paran ki us citizen ki gon timoun ki gen pli de 21 an, paran sa a pap ka fè anyen pou timoun sa a la dan limedya paske e petisyon an ap pran pli de 8 an e e pandan tout 8 an sa a fò timoun nan ta legal Ozetazini donk li ekspoze a depòtasyon.